Nou menm nou fè pati de pou ke nou te kapab planifye misyon ki te pou vini. Se nan sans sa a, mwen menm antan ke Kanaran. Donk, kisa nou pote kòm. Sa la se rive diskite avèk tout moun ki te travay nan aktivite a. sou solisyon yo e o final n ap gen pou n fè yon vizit sou teren a de konsè avèk komite an pou ke n kapab gade dosye an de prè pou nou tout teknisyen ki te sou kanal lan pou ke nou menm nou pote yon ekspètiz konplemantè donk sa vle di ke nou konprann ke idwolik li kapab. ap mache byen e ke finalite an ki se mete dlo nan kanal la fè l rive nan kase Doktè Ader Mussa. Konnye a nou jwenn travay la fini, genyen yon pati nan travay la ki pi konplèks pase lòt, nou di konsa ke ok an nou evalye l ansanm e ansanm n ap finalize l. Sa se objektif la sa. Nou pa vini la ni pou bay moun dikte. Pa nou. Nap bay kontribisyon nou pou nou finalize l e pou nou avanse ansanm. Donk mwen menm m. Donk mwen vini la se pou m aprann. Triye nan fason ke m kapab pou ke nou finalize travay la ansanm. Donk nou pa gen lòt objektif. E se sa k fè w pral vin konprann. Nou pa menm vini avèk moun pou nou ka fè okenn evalyasyon vre an tèm de mezi, paske nou poko konnen sa li ye. Li menm, si genyen, li e enjenyè sa la a ki ka kontwole aspè basen vèsan e pou tout bagay sa yo byen. M pa konn si lap fon ti konplete pou nou. Bon e Doktè Anemis ou di tout bagay e sèlman sa nou vle soulinye epi mete an relyèf sè ke nou vini pou ke nou. Li trè byen reprezante e nap. Faz, yo genyen faz teknik lan, nou kapab gade. Nou genyen premyèman pou ki se pati teknik lan kote ke fòk travay la fèt, fòk li fini. Epi nou genyen aspè sosyal lan. E nan moman nou pral reprezante avèk nou sou papye. Ou oblije pou va fè repòte rankont lan nan yon tan ki pap twò long ke nap kominike avèk delege depatmantal lan pou ke nou kapab une fwa ankò ba li. Prenon nou ou anon nou. Nou se peyizan. Sèvi an repò pou pèmèt ke nou gen yon bagay ki mye kondisyone e nou tache nou de rele l pli vit ke posib nan tan pi brèf delè pou Komisyon an pou fè l pa de lè nou ta dispoze gen nan Yon bagay ki poko klè, nou panse ke delegasyon an li menm li te la depi yè e nou te konnen ke dan le pli brèf delè, au plus tard,

Patriyotik, donk nan lide de rapatriye notre souveraineté nationale, li nesesè ke nou pran tan ki fo pou prezante yon travay tankou nou swete. Nou vin rankontre ankò, y ap gentan genyen yon fwa ankò ke poukisa y ap bezwen pou ke nou kapab yon fwa ankò pale ansanm. Ok, bon,
alò, byen antandi.

Avèk sa ke nou konprann yo, nou panse gen plis de bòn fwa lakay nou ke yo tap espere. Donk le fèt ke m wè le moman è venu de byen fè. Si nou presipite, nou pwale. Vle fè ti tande a, ou mèt fè l, men si w vle ale tou mèt ale. Se pa mwen non.

Yon seri de pèsekisyon an pèmanans, li gen. Yon bagay ke nou fè tout vi nou, nou tap tann. M pa kwè ke son pwoblèm antre ni komisyon an ni senatè a, men ou gon popilasyon frajil nan menw ki deja akize nou de vann kòz li, m pa ka fè chaj sa a san m pa eksplike w li ki danje l gen ladan l. Bon, nou konprann bòn fwa nou, e nou konprann frajilite kesyon an efektivman, paske si gen de. Si n ap travay pou popilasyon an epi nou fè yon bagay swa nan do l oubyen swa nou pa tande l, petèt li kapab pran l mal. E èske nou ka espere de komite a? Paske daprè sa nou remake, komite a travay lajounen kou nan nuit, lasemèn kou wikenn. Èske nou ka espere yon apèl kèlkonk? Depi lekòl li te kòmanse ak kan e poukwa. Enben ok.
Donk m panse nou byen di e nou menm kòm e alò ke an atandan ke nou jwenn kout fil sa a.

Pou ke pou nou son nasyon kote ke nou pa fè leta nou an konfyans. E se sa ki kreye tout dout yo. Apèl n ap resevwa, tout sa k di sou entènèt di ke komite a vann mouvman an e ot e ot paske leta ka di nou wi l ap vini li mare pye nou li pa vini. Se ke nou menm gen moun ki menm di nou ke si nou vann mouvman y ap retire tèt nou sou zepòl nou. Se ke dosye a pa osi, une fois encore, ke fasil. Paske de mwen menm, ke m te ka di nou jis ann ale. Men jan ou wè Senatè Jacques di w la, emosyon pèp la anpil, gon fason nou dwe abòde pou n prepare kabann nan. Anvan n kouche, fò n prepare kabann nan pou nou. Paske nou gen responsablite pou nou resevwa nou, pou nou mennen nou. Men jan nou di l lan ke. Wont la rete nan nou pa rapò a yon leta ke nou genyen ke nou pa ka fè konfyans e ke jiskaprezan nou pè yon fwa ankò sa kap pase yo e jan ou wè madam Wideline Desseaux la nou pè chak grenn moun ki vin la pou se pa sa yo prezante a, sa yo di a se pa yon lòt bagay ke li ye, se sa ki tout bagay la e nou kwè ke nou pral chita sou li nou pral kontinye prepare, kò teknik pa nou an pral kontinye prepare e nap bat pou nou kapab rive nou.

E komite kanal la li menm li oblije pran yon lòt randevou e repouse reyinyon sila paske reyinyon an ki pa byen planifye e selon sa ki pòt pawòl Wideline Pierre li menm li di nan reyinyon sila.
Fè avèk nou an pou nou releve peyi nou pou nou leve diyite nou an pap vann nou pa bezwen pè sa nap avanse ansanm Pamela Panaga pap kanpe.
Alèz pou ke pwòp Ayisyen pa w ki vin kote w nan kad travay ke n ap fè epi ke nou gen dè dout pa rapò a yon Leta ki pa kenbe pwomès li, yon Leta ki pa kenbe pawòl li. Nou pa vle pou ke vini Leta a vin pral mete yon ralantisman, yon fwa ankò, sou travay ak sakrifis k ap. E nou gen presyon ke n ap sibi opwè de. Tout sa yo kreye frajilite ki genyen nan kesyon an, e entodotèman kon nou te di l, komite teknik pa nou yo k ap travay lajounen tankou lannwit, epi ankò ke yo gen lòt, epi ankò devi global pwojè a pou yo bay ke yo poko fini l, paske yo dwe pwezante l pou yo kapab. Rivyè, e ankò ke gen materyèl agrikòl ke n ap bezwen. Entodotèm ke se, jan nou di an, se yon enpe de mefyans. a leta pa nou an ki fè ke nou oblije repòte yon fwa ankò rankont la nan yon delè trè kout pandan ke n ap gen pou n ale. Mèsi Odyo Vena.